Sak pase exactement? Ki video? Epa video kote yo di polisye ap pwenti dèyè ap danse a? Wi wi. Oh se misye? Se misye.
Oh zanmi sak pase pwenti dèyè m wè video sa e ou k te gen zam nan bò kòt ou a? Wi. Ap pwenti dèyè w wi.
Devan lòt gason wi. Tande tande. Non fò fò. Sak pase? Alò gen anpil moun ki bay video a yon lòt konotasyon. Se yon video e se te jou anivèsè m 11 mai e antre pòt antre kòlèg tou zanmitay nou t ap enjoy. Men gon moun ki te vin avèk yon pwomosyon m pandan nap danse nou tout se tout moun ki tap bouyi se tout moun ki tap enjoy epi moun nan pran video a son video ki te kòmanse ap poste pou blag antre pwomosyon alò yon daprè sa m aprann se yon polisye ki yon rezon oubyen pou yon lòt pran video al voye ba yon blogè. Resamman la, pandan gen 2 polis, alò, m pa konn si se 2 polisye oubyen yon polisye men ta sanble se yon monitè nan Akademi Nasyonal de Polis ki ale nan Biden men ki pòs videyo l avèk yon gason sou kabann, file lenn nan zòrèy. Oh, polisye yo k ap fè koze isit! Wi! Pandan l nan Biden pou l ap di moun nan l manke l. Donk, sa a vle apre m ap aprann. M p ap gen konesans de videyo sa a. Epi polisye an pran videyo an. Li fèt, li pran videyo sa a avèk videyo pa m nan ki fèt depi 11 me, ki pase lontan, epi ki voye bay blogè a pou blogè a poste. Kòmkwa se ou menm. Kòmkwa se ou menm ki nan fo. Alò, yon videyo. Men si w ap gade nan de videyo, si w ap gade videyo yo, se pa, se de moun diferan, se, an n di se de moun diferan. Paske monitè a m pa konnen li an pent ni an penti. e m pa gen okenn relasyon avè l ni de lwen ni de prè. Donk misye asosye videyo an avè m epi l voye l bay blogè a. Donk, bon mwen, dimanch swa, dimanch swa m sot travay epi m gen yon zanmi mwen ki voye videyo a ban mwen. Li di, èske w gen konesans de videyo sa a? M di, a yon bagay m te konn te fè pou trip ki t ap bay. Ki pwoblèm? Men m pat janm gen konesans ke video kòmanse viral sou lè rezo. Donk se apre, se nan demen, m leve, epi plizyè moun kòmanse ap voye bagay yo ban mwen. M friz. Pandan tout jounen an, epi wap gade moun, gen blogè ki, ki mete li, gen blogè ki pa menm konnen, ki pran video pa m nan, asosye m ak. Monitè a ki di se mwen menm se trentyèm pwomosyon, se yon nèg ki nan akademi nasyonal de polis, se nèg ki di, se nèg ki di. Sa vle di, gen blogè k ap pataje videyo a, yo pa menm konnen sa y ap pataje a. Donk se vin wè videyo ke w ta sipoze pataje a, ki pa ta dwe pataje tou, paske kanmenm se yon polisye, men yo asosye m ak videyo a. Donk sa se mwen menm. Sa vle di gen moun ki pa konn anyen, m pa trentyèm pwomosyon. Ni m pa monitè, m pa T-Mo tou. Men lè moun ap eseye dekri, ou konprann, moun ap dekri, l di w wi msye T-Mo l te, wi msye, m pa ni youn ni lòt. Sa vle di gen moun k ap pataje videyo a, lefèke moun, gen moun ki pataje videyo a, gen blogè ki pataje l, ou konn poukisa yo pataje l, lefèke m gen touris lan, sa a ka idantifye ke m polisye. Si l di s on polisye masisi, la tout moun pral enterese gade l lefèke touris lan Parèt. Donk ou pase la maten an pou w di non sèlman se pa ou menm ki sou lòt videyo a epi ou pa masisi. M pa masisi zanmi m. Mezanmi eskize mwen, m pa renmen fwe bouch mwen nan afè moun men w pa pridan tou non, w ap gouye devan yon gason konsa. Vwala e son erè k glise. Se te enjoy m pat menm panse ke sa ta pral koute m tout sa l koute m jodi a. Epi zam bò kòt ou tou li parèt yon ti jan endesan kòm polisye ki se yon etik. Non, se te jou fèt la. Se pa nan yon klèb nou te ye?
Non, m pral lakay mwen.

Se Gen moun ki gen, gen, gen polisye, gon polisye ki rele m pou l di m l ap ban m bra kale. Oh oh! Se mwen k ap fè kraze enstitisyon an, se mwen k mete Kòman sa? enstitisyon Kòmsi, sa, videyo sa a fè m pran tout chaj ou konnen enstitisyon te ka genyen ki pa twò bon. Ok. Sa vle di, nèg la menm pwomèt mwen bra kale. Yè, pandan m ap vin la a, yè m t ap vin la a, mwen gon polisye m konnen. Sa, a vrè di, se pa, se pa, se pa yon moun kòmsi nou pwòch, men s on konesans kanmenm. Pandan map desann sou moto a m pase bò kote, sa vle di yon check point lap fè. M salye nèg la, nèg la banm min wi. Sa vle di imajine w non, sa imajine w. Ti atribwa a zepòl kare, golono. Non, se pa pwoblèm zepòl kare a. Se pwoblèm kòmsi lè moun nan di w lap ba w bra kale. Dayè m pat konn ki polisye ki te rele m. Ou imajine w si nèg la te kwaze w lannuit, ou pa konn kisa k nan tèt nèg lan. Ou konprann sa m di w, ou pa konn kisa k nan tèt nèg lan. Sa vle di, yon bagay ke m fè an blag, yon bagay ki se te nan trip kòm m pat panse ak anyen, ki te fèt nan jou fèt mwen. Ki menm ka koute m lavi. Mwen m pa ni bandi, m pa ni vòlè, m pa gang.
Donk ou pase la pou di ke ou pa nan labouyi kabrit.
M pa masisi.
Non m pa masisi. Politik se rete yo.
Tankou, tankou, tankou yè. Alò dèyè non to ki pi serye. Tout pwoblèm nan e paske videyo a deyò. Deyò wi. Sinon se vi prive nèg la. Si nèg la deside se yon nèg ki pou fè l.